Kap fèt sa kap fèt e kòman nou ye tout fanmi la fanmi Wilson Numero TV m espere ke nan non gran mèt la nan non Bondye ki gen tout pouvwa tout moun anfòm tout fanatik Wilson anfòm e zanmi m ou konn kote w ye deja se sou chanèl pa w la chanèl boul la chanèl metòd la Wilson Numero TV e zantray mwen yo si nou ta fèk pase sou chanèl sa. Pa neglije fè tout sak posib yo se mete yon like met yon abone fè nou santi ou apèn ap pase sou chanèl sa jodi a nou konn ki jou li ye ki dat se 25 janvye 2022 e si nou la se yon gras granmèt la fè nou nou dwe leve men nou anlè pou nou di granmèt la mèsi pou sal fè pou nou. pou bèl jounen li te fè nou pase yè ki te 24 e pou nwit lan tou li fè nou te pase e nou vin atake de 25 janvye 2022 anben e jodi a la ki se 25 lan e nou genyen yon lòt fason nou pral travay. Yon lòt mouvman, yon lòt lè ke nou pral ekspire. Anben konsa tou, Widson Mineiro pral frape yon lòt fason. Zanmi m, jodi a la a, si w ta fèk pase sou chanèl la, pa neglije peze ti bouton wouj ou wè a ki make abòne ou subscribe. Ok? Pa neglije peze l. Epi peze ti kloch notifikasyon an epi pataje l like li sa vle di lè w fè sa konsa ou fè kè widson numéro kontan ou fè kè widson numéro rejwi paske l wè gen fanatik avè l e ou menm tou ki fè pati chanèl la deja ki poko janm janm janm like yon videyo m ni pataje yon videyo m zanmi m mwen Mwen baw kouraj pou fè sa ok. But ou sou chanèl paw la ou sou chanèl boul la chanèl metòd la chanèl yo rède day la Widson Numero TV deja e jodia nou konnen se 25 janvye 2022 rezilta sa yo se rezilta yò ki te 24 nan aswè a nan New York yo te bay 325 60 93. nan Florida, yo te bay 811 50 58. Lè map gad tiraj sa m di gad yon tiraj. Lè map gad New York m di pa gen tiraj. Ok lè map gad New York mwen di pa gen tiraj e alos m gad Florida pa gen tiraj anko zanmi. Nèg yo pa banm tiraj la. Nèg yo pa banm tiraj. Yè lendi a, wi yè lendi se te jou boul pè. Yon 88, 33, 22, 11 sa yo. Yo pran, yo pran, yo pran bòlèt la pou yo. Ok. Ti moun nan tiraj sa a, mwen te fè tout efò. Pou mwen te mete bagay pou nou. Ou wè kote nou vin la. Ou lye de 93 sa k fè twazyèm lwa, li tap 89. Ou lye de 25 sa k soti.

But jan pou nou ta frape a. Men son erè nou tout fè. Kote map di tout fanatik fè erè. Mwen gen yon VIP fwèl de. Zanmim sou VIP sa ou pa ka rate. Sou VIP sa ou pa ka rate.

Ok pou nou al kraze ansanm pase nou menm lè nap travay se travay nou travay se tou ke lè nap travay pou moun ki vin fè pati vip nou yo bon la nou poze san nou nou poze san nou pou nou travay pou vip men zanmim si ou poko fè pati chanèl la pase aloske ou poko fè pati chanèl sa se lè ou poko abòne depi ou abòne. Ou fè pati nou deja. Depi ou poko abone zanmim ou deyò nan chanèl la deyò. Si nou gen egzanp, si nou gon bagay, pase m gon bagay m pral fè nan jou yo la m pral e m pral m pral e bay kèk fanatik mwen minit. Anpil fanatik mwen la m ap bay minit e moun Ayiti yo. Ok. Mwen pral bay yon minit. Mwen yon minit ke mwen pral bay. Mwen yon sou pa abone ou pa fka fè pati bagay sa. Fwa abone. Fwa abone pou fè pati. Ou tson nime ou gen men tout fanatik li. Ok. Mwen la iti. Mwen yon epi yon domine. Kè yon nan show la. Mwen pral fè sa. Yon yon anpil moun ki. Video a tonbe yo pa ka gadel pou tèt megabay pou tèt moun ki pa gen rekalga pa gen teyko pou tèt sa but men m pral fè efò pou m mete yon ti rekalga pou tout moun ok but se pa anpil non m ap mete youn pa youn m ap mete m ap pran 10 moun an premye m ap pran 10 nan demen m ap pran 10 nan apre demen e konsa m ap fè l ok m pral balanse. Pou tiraj aswè a. E pou tiraj maten an. Tiraj maten. Yè. Yo ba nou 33. E jwèt mwen di m kon sa. Mwen men m nan tèt mwen lè m reflechi. Jwèt mwen di m. Jwèt mwen di m. A loske mwen boul pe sa ki se 33. Pa neglije lage l pou boul pek machan san mavel. De boul pès ap mache ansanm avè l la, li pa lòt ke 55 e 22. Yo te ban m 22 nan Nouyòk e yo chita pou yo ban m 55, ok? E menm jan m te di nou yè, lè mwen t ap fè videyo a, gen yon boul pè k ap soti. Sa, Widson nimewo a twò fò. Widson nimewo a twò fò. Gade, m di nou gen yon boul pè k ap soti. Yon boul pè kap soti ekri m sou vip humm kisa nou fè nou meprize nou meprize zanmi m lavi a pa mande meprize depi se chans wap pran li pran chans ou ok meprize pa ekri sou vip bagay job pa nou m pa fose moun antre nan vip moun ki enterese ekri m plus 1 8 29 5 66 28 79 si w enterese. Siw entèrese ou pa entèrese tchaw paw. Lè ou wè lè ou wè lè ou wè lè ou lage sou vip a lè ou gade wè tout moun fè kòb yo e sèl ti bingo a m gen chans al di yo yo fè nan vip. Avèk mèsi deje mèsi deje mèsi deje mèsi deje ou konprann. Pa gen anyen ankò men sa va e gade m. Ede m ap ede. Nou menm la fanmi Woodson Numero ede nou ede. Nou pa la pou nou fè mal but nou ede. Ok nou ede. La fanmi sa e konsa nou travay. Nou pa la pou nou pran moun mal. Non. Nou ede. Ok. Yo ba nou 88 yè. Dèyè 88 li enpòtan pou yon moun jwe 50 e 88 se aprè 48 pou l soti. Men yo pa ba nou 48 yo nou vini yo wouse nou 88. Li enpòtan wi jodi a depi nou jwenn 48 pou nou frape l fò. Se vre sa m di a? Mabone. Mabone. Eske yo te ba nou 28? Deja. Non. 28 poko soti. Bin oblije Bin oblije Paka Paka konprann Jan nèg yo ap pati avèm nan Nèg yo gon fason la yap pati avèm la Ok Nou rive kote nou vle rive a E Yo genyen yon fason yo pran 25 yo ba nou ba wi. Yo ba nou 25 premye lo, 60 dezyèm, 93. Yo kouri avè nou. Se pa konsa jwèt la jwe. Jodi a la yo enpòtan wi. Pou nou manje rès flik sa yo. 47 espesyalman. M pa kwè 47 ko soti pou mwa janvye a. Anben, ann frape timoun. Ann ale. E, n ap fè premye ti tchèk nou la.

Sis plis zewo, sis, sis plis sis, douz, swasande. Met nou pa ke yo toujou, n ap mache pi devan, ok? Senk e zewo, senk, senk plis twa, uit, uit e zewo, de zewo, de, de plis twa, senk. E lè m tounen jwenn menm vennsenk sa ankò m rayi. Lè m wè m jwenn menm vennsenk la. Anben nou pa ke yo. Ann ale. Retounen l ka jwenn, retounen l ka trayi nou.

Ok fanatik fidèl fanatik mwen yo nou pral gade kijan nou pral frape la maryaj maryaj widson numero TV. Ann ale fanatik yo loto 3 loto 4 ann ale nou pa nan pèdi tan bòlèt bòlèt like. Pataje abone abone like e pataje an ale eee la nou gen 85 85 se trè zepòtan nan jwèt la li enpòtan pou nou ta pran 85 pou nou metel nan maryaj e nap marye 85 pou mwen pa 62.

Vamos arriba mi gente Ok nap jwe bolet Premye boul nap jwe nap jwe 26 Dezyèm boul nap jwe nap jwe 24 An ale Sa se pou kraze wi silvouplè Kraze 24 kraze 12 Kore kore 10 kore 85 kore 59 widson nimewo tv zanmim si w ta vle genyen nan jwèt la an ale e

44 Se yon sèl kap soti zanmim Si w bezwen konnen ekri rapid sou vip a Se la nou kanpe a video a la fanmi Widson Numero TV e nap kontre nan lòt video a la pwochèn sonje ke Widson renmen nou e nou menm tou m espere ke nou renmen Widson Numero TV e banm yon a sa kawòy banm yon a.